La nou gon bon tomat la. La nou gen pwavon. Sa e pwavon wouj la. La nou gon pwavon vè. La nou gon joun. La nou gen wouj ankò. Fanatik sa depi lè l te gade videyo Miss Rosal te di nenpòt lè m vin Kanada pou ete pou m vin ede l fè yon ti jaden lakou. Donk se sa m te vin fè la. Nou ka wè yon bèl ti jaden lakou ki fèt.

Apre kounye a, pa rapò a sa nou pral plante, gen distans de plantasyon pou chak kilti, epi nou pral di, men si n ap met mayi, men kantite pye mayi n ap mete, men kantite sa, men kantite sa. Epi baton. Yon gwo bonjou pou nou tout ak pou nou chak, kòman nou ye? La, kòm nou te konnen deja, Agrobaz nan Kanada. Men, m gen yon moun pa m, yon kouzen m, depi lè l fin wè ti jaden Mis Rosa a, li di depi ete a fè. Banm! Mwen vin Kanada, fòk mwen vin fon ti jaden ansanm avèk li. Donk m te di misye pa gen pwoblèm. Donk, choz dit, choz fèt, pwomès se dèt. Anben, nou vin la a pou nou fè ti jaden ansanm. Men misye pa gen anpil tè non. E sa a misye genyen kòm tè. Donk, premye sa nou fè, nou te kòmanse netwaye. Bon, m pa t kòmanse fè videyo. Tout sa yo se dè twik ki te kanpe la a. N ap retire yo. Donk, se misye k ap filme, pafwa m ap poze misye kesyon moun ka tande. Premye bagay la se... Sa son mant li ye. Sa son mant?
Ok. Mant la son vivas li ye, l ap repouse pou kò l. Donk... Lè ivè li mouri, an ete l retounen. Sa se, sa son mant ki la? Wi. Donk, nou pa p elimine mant la? Non, n ap kenbe li.
Premye bagay la se netwayaj. Ok.
Dezyèm bagay la se vire ou vire tè a.
Lò di li rete a, sa vle di ki sa? Sa vle di, ou, son tè, ki te an dòmans, ou konprann? Sa vle di, ou pran, ou pran, ou ka jwenn pyòch, ou ka jwenn tout sa yo, retire, depi se lòt bagay. Bon, se pa domèn mwen, agwonòm, fò m poze kesyon m ka konprann. Lò di tè a te an dòmans, sa vle di kwa egzatèman? Sa vle di son tè ki te la k pa t gen pwodiksyon sou li. Ou konprann? Menm si se te pandan ivè la? Non, men li pa t gen pwodiksyon. Ok.
Donk si l pat gen pwodiksyon sou li, premye bagay ou fè w netwaye l. Nan netwayaj la, ou retire move zèb yo. Ok. Ou konprann? Ou retire move zèb, ou retire tout plastik ki nan tè a, paske ou konnen plastik yo pa ka deteryore. Ok. Ou konprann? Tout sa yo, tout plastik ou retire yo. Wè, plastik. Ou pa kite plastik nan tè. Tout move zèb. Se. Kade job. Koun ya konbyen kob ya pem le a isi ya? Non, sa le minimum pou di va 17 do la li.
Mezanmi nan sa le minimum, ou m tonbe nan Kanada. Salè minimòm, palan de salè minimòm, tande, nèg Ayiti yo sot moute salè minimòm nan mil goud wi. Mil goud?
Mil goud. Pa ki sa?
Pa jou.
Ah ok, Ayiti pa jou? Wi, se pa jou. Mil goud pa jou. E, yo moute l la. Men kounye a, sa w moun... Ki sa w moun ka achte a mil goud Ayiti kounye a? Nou ta pral poze menm kesyon. Ki sa w moun ka manje? Ok, ou di m, sa se mant? Men gon lòt espas wi, e pa sèl tèren sa a m genyen. Ah nou gon lòt espas, ok. Wi.
Nou pral gade lòt espas la pou n fè menm travay sa a. Premye travay la sanse fini la a, se netwayaj. Tande, premye premye travay la se netwayaj. Nan netwayaj la, ou retire move zèb, ou retire tout fatra ki pa ka dekonpoze. Lè n di fatra ki pa ka dekonpoze, sa vle di depi se fèy sèk ou kite l. Men depi se papye, plastik, ou elimine l. Si w pral fè marechè, fòk solèy rive nan espas la. Se la, se la m te gen, m te gen plantasyon mayi. Wè, m wè te gen mayi la. M te gen chou la. Se menm bagay la.
Wè, retire sa yo. Sa se netwayaj. Sa e premye bagay, premye travay ou fè. Wè, retire sa yo. Fè espas la. La m te gen konkonb la, m te gen anpil tomat la. Nan salè minimòm nan m ye wi mezanmi. M te gen tomat vè, m te gen jòn, m te gen wouj. Moun Kanada m yo nou tande. M te gen pwa tou, m te gen plantasyon pwa la a tou. A ou te gen anpil bagay. Mè wi m te fè yon bèl jaden ane pase. M te gen kawòt. Men ou deside kisa ou pral plante la a?
E m panse se pa mal lè menm choz. Bon m pa konnen. Bòt se ou k agwonòm sou gon ide ou ka ban mwen. Sou gade w ap wè m gon ti pankat nan chak bagay yo. Se plantasyon k te la a. Ok. Sa a se te konkonm. A e te konkonm. Wè la a se te kawòt. Donk sèl sa m ka di w tout sa w ap plante la. W ap plante de twik o mwen k ap fè 3 mwa. Wi.
Sa vle di si w ap plante de twik k ap fè 3 mwa. La a ou ka mete konkonm. Ou ka mete tomat. Ou ka mete piman. Ou ka mete pwavon. Wè pwavon m te fè anpil pwavon osi. Wè.
E ou ka mete pwavon. E sa. Sa son move zèb li. Move zèb ok. Pase mwen men m pa konn move zèb isit yo. Mezanmi salè minimòm nan k fè m ap fwe menm nan tè a konsa la. Mwen kouzen e. Nap ba oul pa è isi a byen tann baw 17 dola vèsis mil goud an ayiti gon gwo diferans wi. A vle di lèm an ayiti e nan salè minimòm m ye tou mesye oo misye pa respekte moun non mesye misye pa respekte agro baz non. Ou sot dim salè minimòm ayiti se mil goud m pa konnen.
Ok se premye bagay nou retire. Apre kounye a nou pral nan move zèb. Wè li? Ou pa dwe kite move zèb. Poukisa ou pa kite move zèb lè w ap fè ti jaden sa yo? Paske move zèb la, li anvayisan. Se li menm ki pral antre an konpetisyon avèk sa w pral plante a.
Non sèlman fò w retire move zèb la, men l t ap bon si w ka retire move zèb ozalantou. Sa vle di move zèb ki pi pre yo. Ok. Wè, ou retire yo. E sa yo m pral koupe yo apre.
M gen yon aparèy pou m koupe yo. Anben fè w koupe yo. M konnen isit Chaye Teknoloji. Apre sa ou retire tout tout plastik sa yo. Ok.
Ou konprann? Fò m pa antre ladan. Paske tant ou antre ladan, ou peze tè a, ou kwense mikwo oganis yo, ou fè manke sa nou rele e tè a manke a ye e. Ayere. Wè, ou gon bon tè wi. Wè li? Tè a bon?
Wè, ou gon bon tè la. Sa k fè w di sa gwo?
Non, sa vle di se yon tè ki gen bon e matyè òganik, se yon tè nwa. Ok. Epi non sèlman se yon tè nwa, men se yon tè tou ki pa gen anpil ajil. Ok. Sa vle di paske pou tè a bon, fòk se yon tè ki gen 45 pousan ajil. Nou gon videyo nou fè sou sa. Ok. Ou konprann?
Fò l gen ajil, fò l gen dlo, Epi fòl gen l'air, sa vle di k pase ladan fòk se yon tè ki byen ayere. Ok.
Ou konprann?
Epi fòl gen mikwo òganis. Sa vle di. Mikwo òganis lan se ki sa? Se ti bèt.
Ah ok. Sa vle di òganis.
Mikwo. Gen makwo gen mikwo. Sa vle di fòl gen ti bèt sa vle di nap pale de vè de tè. Tout pati bèt. Eske ti vè tè m konn wè ladan yo? Wè. Ok.
Tant depi w wè yon tè ka gen vètè sa vle di se yon tè k rich. Pou de vre?
Ah men byen sur mèt la. Ou kwè gen moun ki di m gon stil de vètè se maroka l ye ki manje de plantasyon. Bon gen maroka gen vètè. Se pa la menm chòz. Dayè vètè travay, travay vètè a fè a nati a pran anpil tan pou l fè l. Vètè a li menm se manje l manje tè a epi eskreman l bay la se li menm. Ki sèvi kòm angrè. Ki sèvi kòm angrè E se se li menm ke Sa se e onyon m te fè la wi. Se li menm ke e sa m wè. Se li menm ke Yo genlè yo genlè ap repouse pou kont yo wi. Wè e sa m wè. Yo genlè vivas tou wi.
M pat konnen sa non. Wè wè sa?
Sa sanse fin netwaye. Ou kwè sa agwonòm? Oh sa monchè.
Li prèske fin netwaye monchè. Li prèske fin netwaye. Premye bagay la se netwayaj ou pa wè.
Wè li? Se pa konsa m konn fè l. Apresa m konn pase yon bagay nan tè a pou m raboure tè a jan. Non, premye bagay la se netwayaj. Sa se netwayaj. Dezyèm bagay la kounya se vire w vire l. Twazyèm bagay la ou melanje l a lòt tè.
Katriyèm nan ou nivele l. Apresa w pran mezi pou plante.
Lè w di ou pran mezi pou plante a, poukisa mezi a enpòtan? Sa vle di distans de plantasyon. Paske ane pase sa rive m avèk mayis yo. Paske m te plante plizyè grenn, m met plizyè grenn nan yon twou. Kounye a lè yo pouse, yo vin youn sou lòt. M te oblije deplante yo pou m re-al repozisyone yo lòt kote. Non. Sa vle di, ti espas sa w gen la a, nou pral mezire l. Depi n fin fè tout premye travay m di w yo, premyèman nou netwaye.

Pa rapò a sa nou pral plante, gen distans de plantasyon pou chak kilti, epi nou pral di, men, si n ap met mayi, men kantite pye mayi n ap mete, men kantite sa, men kantite sa. Epi baton, epi mouzik. E poukisa nivele a enpòtan? Nivele a, poukisa l enpòtan? Paske pa bliye, ou gen dlo k pral tonbe la. Lè w gen dlo k pral tonbe si l pa nivle gen kote dlo ap ka stagne wi gen kote dlo a pral kouche epi sa w tande a l pap bon paske tout kilti sa yo pa bezwen twòp yo bezwen dlo wi men yo pa bezwen twòp imidite e poutèt sa solèy dwe rantre tout kote ki gen marechè ou pa ka fè marechè kote k pa gen solèy donk nou pral nou pral vire tè a malerezman gen lè pa gen wou la e m gen wou wi men son ti wou l ye ok.
Ou pa yon ti bagay ki dantele yo?
Mè wi m ta ka jwenn youn wi. Jan m te di a,
donk sa m ap fè la a, ou ka fè l ak wou, ou ka fè l ak pikwa, ou ka fè l ak pyòch, ou ka fè l, si tè a mou, ou ka fè l menm aprè a tou. Men li enpòtan pou w fè sa. Sa a se tankou lè w te nan yon gwo, ou pa konn wè. Ou pa wè jodi, aktyèlman la tout Kanada ou wè y ap pase traktè? Anben se sa y ap fè la. E sa yo konn fè avèk charou yo an Ayiti an? Wè, sa yo fè l ak bèf an Ayiti, gen kote yo fè l ak bèf, gen kote yo fè l ak traktè. Ok.
Wè, w ap vire tè a. Donk lè w vire tè a, ou pèmèt ke lè a plis antre, ou pèmèt ke tè a kite. rete di a wè li son tè wè wè gen vè de tè ladan donk son bon tè li ou pèmèt tè sa ki te di a vin pi mou e tant tè a mou wè son tè tant tè a mou konn sak rive rasin yo devlope pi vit pi vit e pi rapid
wè li hay pwen hay janm te baw prensip la. Premyèman, se netwaye. Apre sa ou fè dezèbaj. Ou retire move zèb. Men pandan ou ap netwaye, tout plastik ou wè, tout sa k pa ka deteryore, ki pa ka dekonpoze, ekskize si m ap pede di deteryore, se paske mwen m etidye, m etidye an espanyòl, yo plis di deteriorar. Donk tout sak pa ka dekonpoze yo ou oblije retire yo. Donk wè, wè to gen tan preske fin vire la. Mezanmi m pa vin fè sa pou tout moun Kanada rele m vin fè jaden pou yo non. M konnen, dayè m tande salè minimòm nou peye. Ok. Si w gen kontra lè sa na Wi. Na pataje bay yo. Non lè sa m ap ba w. E ou k manadjè. Ou tou manadjè Agrobase monchè? An prensip wi.
Ok. Kounye a.
La si j konpran byen tè a fin tounen la. La a tè a fin vire. Kounye a n pral melanje tè sa. N ap mete yon sak tè nwa yon sak fimye. Ok.
Tè nwa anba? Wi. Ok. Kòm ou gen tè nwa, nap mete nan chak kote yo nap mete yon sak tè nwa. M byen kontan ti video sa pase m wè moun kap di agronòm nan pa janm wè wap travay latè. Wi
a men menm moun sa yo pral di agro a twòp chè konsèy lè ti jaden fasil lap fè. Ok la nap vide tè nwa la. Wè li? Ok. Ok. Kounye a. Lè n fin vide tè nwa a. N ap fè yon ti melanj tou piti pou n byen distribye tè nwa. Wè li? Pou l byen distribye nan tè a. Wè? Men tè sa a nwa vre mesye. A mesye! Tè nwa! E tè nwa?
Wè.
Ok. Ok. Kòm nou pa gen anpil tè nwa.
Eske fòk nou te met plis tè nwa ou byen se. Non men tè sa yon bon tè li ye wi. Sitou ou pral met. Ane pase m te chanje tè a nèt e tè nwa m te mete sèlman. Non men sitou ou pral met fimye ladan. Depi ou wè yon tè. Ou wè. Ou wè. Ou wè l fèmen nan men w gade. Ou wè. Lè w reouvè l. li pa tou rete rèd, sa vle di e pon tè ajile. Se yon tè ou ka fè ti marechè byen fasil. Ok. Ok. Ok. La, tout twal, tout bay ou jwenn, ou retire. Ou retire yo. La, n ap mete yon dezyèm sak tè nwa. Nou wè, travay la frè m. Pa yon travay fasil non isit, nan Kanada.
Nan Kanada pa gen mèsi bokou. Salè minimòm.
Ok. Apre pwobasyon kouzen nan, li ka moute. Ah, l ka moute? Ka mete 50 sous sou li pou ou.
Si bagay, si bagay yo leve.
Si bagay yo, si plantasyon an bon, rekòlt la bon. Wè.
Pwochèn fwa, n ap mete yon 50 sous pou ou sou bagay la. Ok.
Ok. Donk, sa a se, n ap melanje l, tè a avèk tè nwa, paske nou fin vire l. Lesansyèl depi ou fin vire l, ou ka melanje tè a avèk tè nwa. Ok? Ok? Ok! Tè sa bon. Ok. Kounye a ki sa w fè? N ap melanje tè nou ak konpòs la. E apre n ap met konpòs la. Wè. N ap met konpòs la apre. Wè li. Ok. Wè. Ouyy! Apre w ap met konpòs. Ou konprann? Tè nwa a, youn nan bagay n ap fè la, se byen distribiye l. Fòk tout espas la. Ou konprann? Fòk tout sipèfisi a jwenn tè nwa tou, paske se yon melanj w ap fè. Ou wè li? Wè? Fòk tout jwenn. Ou pa gen fisèl, frè m? Ye, m gen.
Bon, m gen kòd. Anben.
Ou gen, apre fisèl la, ou gen bagay la tou? Ki sa? E nivo.
E m gon nivo wi. Wè, depi ou gen nivo. Ae fòm fòm maron ti fisèl pou m chèche nivèlman pou dlo pa vin rete nan jaden an. Ou konprann? E m pat konn fè tout bagay sa yo nan jaden an non. Anben.
E poutèt sa ou deplase moun ki konn fè jaden vin fè jaden pou ou. Donk la. Men m te reyisi plantasyon m yo kanmenm wi papa. Ou ka wè, ou genyen yon pati a ki plizoumwen, tè a plizoumwen vle parèt omojèn, paske ou fin vize tè nwa a, epi ou fè yon ti vire l ou melanje l. Kounye a nou pral mete. konpòs nap melanjel kay konpòs la donk anmwè wè wè wè li li pa rete rèd wè kounya nou pral mete konpòs nou pral mete konpòs misye gen 2 sak konpòs nap itilize yon sak la msi tèlman sansib pou konpòs mwen met la e a menm map lagel tande frèm mvle pou tout Espas la jwenn konpòs. Wè. Ay si mal vide l. Wè sa m di w la? Distribisyon an gen dwa pa byen fèt. M dakò wi. Wè.
Ay li menm li pa anpil. Ay depi tout jwenn konpòs la frè m. Non sèlman n ap fè l konsa. M pa vle mete konpòs la. Pase w konnen se yon pa tè li ye. Ou te gendwa chwazi met konpòs sa a dèyè pye yo wi. Men l ap pi bèl. Ok. Si w bay, si w mete konpòs.
Lè sa w konnen. Men èske lè m fin plante, m ka deside met yon ti konpòs dèyè pye yo chak? Wè, ou ka, lè w fin plante l, ou ka deside met yon ti konpòs dèyè. Sa pral depann de kòman w achte l. E se nan sachè w achte l, lè w ap plante l la, l tou plante a konpòs paske ti sachè yo tou gen konpòs anndan yo. Ok, se vre hein.
Ou konprann?
Donk se poutèt sa nou pa nou pa al nan met konpòs nan dèyè plant. Ou pa gen rato non. E.
Paske nivelasyon an le pli souvan. E bon ti rato, m gon ti rato la, sa yon ti rato li ye. O, kote l?
Ti bagay vè sa.
Ok.
Donk nivelasyon le pli souvan, li fèt ak rato. Wè. Wè si, si e pa konsa m lage l la frè m. Li pa t ap rive non. Li pa t ap rive non.
Met yon ti bagay sou mant lan m wè non. Ou wè, jan m te di w la, mant lan n ap ba l ti konpòs. De wè w fin ba l konpòs li jwenn yon ti dlo la fèm. E file l pral file. Sa se yon vrè mant wi.
Sa se yon mant ki sot jis o Mawòk wi. E vre?
Mawòk. Li soti Kasablanka oubyen Kasamans oubyen. Marakèch. Marakèch. Ok. Ago baz gen pou l fè tout peyi sa yo pa twò lontan ok donk la nou prèske fin met konpòs nou la kounye a nou pral bezwen fisèl jan m te di a m panse toutotou paske mwen lè m ap fè jaden non sèlman fòk espas la pwòp men. Fòk perimèt la, sa vle di ti espas ki tou pre a fòk li pwòp pou ki sa? Paske gen ensèk ki pral soti tou pre a, ann di ou gen yon ensèk ki la, li byen fasil li ka antre la. E sa k fè lè w fin fè prepare espas ou, fò espas antre la e la fòk li pwòp. Fòk pa gen, fòk li pa gen move zèb ladan. Donk nou pral fè yon ti netwayaj tou piti. Ekskize m wi pou bri a. Donk se se sa. Bon son ba MD2 fè avan men.

Preske fini la. Ok se bon. Bon la nou sanse fin netwaye perimet la. Donk. Nou pa benyen bay tèt nou pwoblèm pou ti pay vèt yo k vole a. Donk yo pap fè jaden an anyen. Fèy la menm lap dekonpoze. Li pral dekonpoze nan tè a. Wè li? San pwoblèm. Wè li? La nou gentan clean. E ou pa gen, la nou pral pase fisèl pou nou ka fè nivelasyon an. Nou sonje lèm tap fè jaden Miss Rosa a. Nou te mare 4 pikèt. Wè misye pa gen fisèl e kòd li gen. 2 a pa ta sipoze sifizan, mete l o milye.
Aha, sa a m ap fè.
An bon, gèlè pa t twò. Ou pa t twò mal non kouzen. Bon, tande misye.
Ou te fè de twa jou nan mason. Men wi.
Ok.
Donk, nou pral mare fisèl. Bon, gwosè kòd sa a. Bòs mason k ap gad videyo Agwobaz yo pral di, o, Agwo, E ba w kòd mò te mare. Wè. Fò w mare l nan nivo tè a. Wè li? Nivo sòl la tu vle di? Wè, nan nivo sòl la.
Wè. Ok. Ok. Ok. Wè l preske bon la. Li bon? Li bon.
Gade mwen.
Wè li? Wè? Moun ki konn nivo yo. Sa nou wè? Wè l nivo la? Wè, wè, wè.
Wè.
Wè li? Dwat aliman.
Dwat.
Kounya ou kenbe kòd la. Si w te yon rato, kòm ou pa yon rato, avèk, avèk kòt ti bagay ou di a, se pa sa? Wi. Anben, avèk sa a, ou veye aske li respekte nivo kòd sa a. Ok. Tout tè a.
Sa vle di fòk tout tè a kole ak kòd la la. Ok.
Men l manke tè alò? Li pa manke non.
Ou pa wè? Wa wè? Wa wè?
Wè? Ok. Anhan.
Wè gen kote ki te twò. Te twò wo. Ki te twò wo.
Epi wap desann konsa. Wè. Wè li? Si w te gen rato, w ap fè l a rato. Men kòm li pa gwo tou, ou ka fè l a lamen. Se, gade yon van. Van mande anraje yo. Sa se yon swèt oubyen yon siwa oubyen pou moun Ansdeno, moun Pestèl mwen yo. Moun Koray. Sa yon nòde? E pitit amatè w ye vre ou menm? Pitit kapitèn, pitit amatè nou konn van.
Bon moun, moun yo konn se de bagay yo pa konnen non. E moun bò lanmè kap konn non sa yo. Ay metye bò lanmè yo, gen amatè, gen kapitèn, gen sibreka, gen maren. Ou konprann? Kounya moun kap gad videyo yo pou yo dim ki diferans ki gen ant ant 4 metye sa yo. Metye. Ay metye marin! Metye maren! Ay metye maren! Ou wè jan l ye? Fò w ban m kout kamera a wi!
M genlè pap regrèt kòb salè minimòm mwen an non!
Wè, tout twou sa yo ou plen yo. Bon, m pa t panse si travay latè a gen tout sa ladan l non. Non, ou wa monchè. Onètman, m jis fè li konsa men m pa t panse si m te gen tout. Wè, fò l nivle. E sa yo a respekte.
Wè,
Wè. Donk, m panse, premye etap sa, li ta sanse fini. Kounye a, pi gwo bagay ki gen la a, ou pral mezire. Mezire kwa. W ap mezire e parapò a sa w pral plante. W ap vin nan yon riban metrik. Bon, sa a nou ka fè l lè n ap plante? Wi, lè w ap plante.
Ok. Lè w ap plante,
anvan w plante. Men, èske w konn distans de plantasyon yo nan tè tou? Kòman. Tout kilti.
Tout kilti ou pral plante, distans de plantasyon an, si w pa gen l nan tè tou, w ap chèche l sou chatjipiti. Ok. W ap chèche l sou Google, l ap ba ou l. Ou wè? Wè tè a la. Paske sa te rive m avèk tomat yo, youn te moute sou lòt ane pase. Anben, paske w pa plante l. Yo te twò pre, m panse.
Paske w pa plante l nan distans li dwe plante. W ap plante yo nan distans yo dwe plante, epi baton. Donk, kounye a, anvan nou plante, n ap gen pou n wouze. Wap wouze sa nèt. Ou konn distans de plantasyon w, pa rapò a distans de plantasyon w, si se yon sèl liy wap fè, si se 2 liy wap fè w fè l. Eske lè map plante m oblije gade kòd sa a? Non, li gentan nivele la. Ok. Kòd sa a se yon kòd ou ka retire, pase ou fin fè yon dènye kout kamera pou moun yo wè tè a nivele. Non sèlman li nivele men l inifòm tou. Ou konprann? Men. Fè kout kamera a pou moun yo wè. Wè. Wè. li nivle, donk li inifòm, yn fwa ke li fin nivle, li inifòm, ou ka fè sa. Ou retire l. E se sèl konsa pou nivle l, se avèk kòd, se ak fisèl. Hè. Ay, ok. La pwopriyetè a gentan kòmanse ap wouze platband lan. Misye emosyone!

Ou ka wè sa? Tè a gentan inifòm la nap tann pou n al mete. Yon kesyon m te gen pou m poze ak ou. Nou gen yon sistèm irigasyon otomatik ki awoze tè a. Pa aspèsyon?
Li aspèje? Wi.
M ta renmen konnen anfèt a chak kilè m ka awoze yon tè? Le pli souvan, plant lan, li bezwen dlo, ou ka bal dlo le maten, epi ou ka bal dlo nan lè ou ap bal la, aprè midi nèt. Maten avan solèy leve, byen antann.
Maten avan solèy leve ou ba dlo, epi aprè midi nèt, Ou bay plant lan dlo. Si lapli tonbe, plant la pa bezwen dlo. Ou konprann? Donk, epi ou pa bezwen ba l anpil anpil dlo. Dayè, solèy la se yon bò l parèt sou li la. Èske w wè sa m di w la? Lè ou fin ba l yon ti dlo la, l bon. Pa egzanp, wè n fin prepare tè a la, mwen m pa t ap wouze l non. Men kòm ou wouze l, se byen. Men ou ka wè, tè w gentan byen nivle. Moun yo ka wè sa. Epi, li omojeneize. Sa vle di son tè ki omojèn, melanj lan byen fèt, epi sèlman e plat band ou lap tann pou vin plante sa wap plante yo. Donk demen si Dye ve, Agro Base ap tounen pou nou plante tout an respektan distans de plantasyon epi pou nou respekte tout lòt prensip ke sa mande pou nou respekte. Donk m panse se sa, sa e premye plat band lan. Epi dezyèm plat band lan nou pral prepare l menm jan pou fanatik agro baz yo. Nou pa bezwen rele m. Moun Kanada, Etazini, lòt kote pa ben rele m pou di, Agro, kilè w ap vin ede m fè pa m nan? M panse depi w wè ti videyo sa a, w ap ka fè l pou kò w san oken pwoblèm e l ap soti menm jan avèk pa kouzen m nan. Oke. Nou pran 2 2 berejèn. Nou pran 2 berejèn. Sa a se yon Nou pran 2 berejèn. Nou pran yon yon karòt. Euh nou pran yon tomat. Epi nou pran 2 pwavon. Nou pran pwavon vè, yon pwavon joun. Nou voye chèche yon agwonòm jis an Ayiti ki t ap travay an goud men n ap peye l an salè minimòm bò isi a. Sa sipoze lajman depase. Alò nou sot achte premye pati plantil yo. Yo gentan ban nou pwavon wouj la.

Gon patnèm ki gen kèk plantul la, sa se radi. Donk misye tap prepare radi, nou pa oblije nan achte radi, ou konprann? Nap pran kèk pye la.
Men agwonòm ou rele pa pran l ak rasin, jan mwen wè w rale l li tou monte la. Ou pa fè sa mesye.
Sa vle di sa map jwenn, map jwenn.

Ap pran 2 koujèt, m pran 2 koujèt, m pran, m pran plizyè radi. Mwen pa jaden radi sèlman m pral fè mwen chè. M pran 2 radi, ki sa w gen ankò? Ou gen leti? Leti an se sa li pi piti premye. Sa k kòmanse leve yo? Wi se sa. Mwen chè. Li pa twò piti? An an, l ap leve. Ah, Gwa e jwèt wap fè la. Ah, Gwa e blag wap bay a Gwa.
Misye, m di misye lap leve. Epi l gen rasin aktè.
Epi l gen rasin aktè monchè lap leve. Ou pa, ou pa pran anpil. Men nou kòrèk la a Gwa m panse pou tout sa nou gen deja yo. Wè.
E la?
Oh, la m gen seleri.

ou plante, anvan ou fè transplantasyon, ou dwe inonde tè a. Nou pa menm di wouze non, nou di inonde. Paske rasin yo pou yo adapte avèk yon nouvo sòl, donk fòk genyen anpil imidite. Donk se poutèt sa ou wè n ap byen wouze tè a. N ap wouze tè a, donk se lè nou fin wouze nou pral kòmanse plante, men tout an respektan lè nòm teknik. Donk, wi, n ap respekte nòm teknik yo. La a, ou ka wè n ap mare fisèl. Fisèl sa n ap mare a, se pou premyèman nou ka plante sou liy, men dezyèmman se. se pou nou ka pran mezi tou, pou n ka gen yon liy pou n pran mezi. Donk, tout sa w ap fè la, se ekè. N ap fè, n ap fè kalkil ekè, de fason aske pou fisèl la ka dwat. Donk, depi fisèl nou dwat, nou ka kòmanse pran mezi pou sa nou rele distans de plantasyon. Kòm nou pral plante majorite kilti nou pral plante yo, la nou vle pale de berejèn, nou vle pale de pwavon, nou vle pale de tomat, nou vle pale de konkonbr, e majorite kilti yo sa yo, se yon distans de plantasyon de 50 a 60 santimèt. Donk nou menm nou pran yon dimansyon mwayèn ki se 50 santimèt pou n fè ti jaden lakou sa. Donk mezi la se 50 santimèt. Donk nou fè tout twou yo, sa nou fè pokè. Nou gen yon ti materyèl ki spesyal pou sa. Donk se avè l nou fè twou yo. Men yn fwa ke nou fin fè tout twou yo, paske se nan twou sa yo nou pral plante, lè sa nou pral plante non sèlman n ap respekte distans men tou n ap plante yo sou liy pou tout estetisite. Non sèlman pou estetisite, men si w t ap fè yon irigasyon pa gout a gout, lè sa w t ap annik pase tiyo w san pwoblèm, gout yo t ap tonbe nan kote espas pou yo tonbe. La nou kòmanse pral plante, la n ap plante pwavon, sa se yon pwavon wouj ke n ap plante la, donk pou nou plante l se ou dwe demi peze, wap peze po a de sou kote li, wap peze l, wap peze l de fason aske pou medyòm nan li ka soti san pwoblèm paske se avèk menm medyòm sa wap plante. Eseye gade byen jan nou pral fè sa la. Ou peze l, ou peze, ou peze ti po a, Si e t on sachè se konsa w tap fè l tou. Ou peze ti po a, lè de kote, ou peze l, ou peze l, apre sa ou byen netwaye twou w, lè w fin netwaye twou w epi w vide l fas anba, wè, wè kòman l soti? Wè, la w ka wè medyòm ki fè e, ki fè, ki fè e, e medyòm nan, ou ka wè tout e, e sa yo itilize pou fè medyòm nan, donk s on bon medyòm, ki trè bon, Donk n ap kontinye plante. E li enpòtan chak plant nou fin plante, depi nou gen ekrito ki idantifye l la, pa egzanp nou sot plante pwavon jòn nan, donk nou idantifye l, pwavon vè la n ap plante la, n ap idantifye l, sitou lè n ap plante pou moun ki pa konn kilti yo, pou yo ka sonje. ki plant yo te plante, donk li bon pou nou idantifye yo pou yo. Donk, se sa. Donk, nou fin plante pwavon, n ap kontinye. Donk, nou gen yon lòt pwavon wouj la a, nou pral plante. Donk, pwavon wouj la, malerezman, yo pa t ban idantifyan pou li, e sa k fè nou p ap idantifye l, n ap mete l nan pokè pa l. Sa se pwavon wouj, men nou ka wè plant yo, yo sou liy, se poutèt sa nou te pase fisèl. Bon, majorite nan nou konnen sa a se tomat, sa se tomat de tab, sa nou rele, gen de tomat, gen tomat endistriyèl, gen tomat de tab, sa se tomat de tab. An dènye lye, menm si nou pa fin wè kote n ap plante tout plant yo, la n ap plante kawòt. Kawòt la li menm, li gen yon distans de 20 santimèt. Nou ka wè kawòt la youn pi pre ke lòt. Nan ti pot kawòt yo te ba n nan, nou jwenn 3 pye kawòt nou plante tou le 3. Donk n ap idantifye yo ansanm. Donk nou plante 3 pye kawòt. Pye kawòt yo menm yo plante pi pre. Donk se travay sa a. nou te al fè. Donk nou plante, nou plante pye kawòt nou. Nou ka wè kawòt yo pi prè youn ak lòt paske se 20 santimèt de distans nou plante kawòt la paske yo youn e yo youn pa twò twò lwen de lòt. Donk se sa. Nou fin plante platbann sa epi lòt platbann lan nou pral plante l aprè. Menm si nou pap ka montre sa nan videyo a pou n montre n ap plante tou 2 platband yo. Men nan lòt platband yo nou plante radi, nou plante mayi, nou plante koujèt etc. Jan nou te di, li toujou bon depi n fin plante fòk nou wouze. Pase depi w fèk fin plante fòk ou wouze. La nan platband sa Nou genyen kourjèt ki la. La n gen pwavwon. Donk. An wè, sa se konkonm angle. Eskize, la nou gen kourjèt anba a la. La nou gen konkonm, konkonm angle. Men nan espas sa a nou wè ki vid la, l pa vid vre. Nou gen tan plante mayi la. Nou plante la yon distans de 20 santimèt. Nou gen mayi la. Epi la nou genyen radi ki anlè a. Nou gen 3 pye radi anlè a. Epi nan espas sa a, nou kite l vid. Paske mèt jaden an, e sa k fè nou fè delimitasyon an pou li ak bwa a. Mèt jaden an pral mete pwa la a. L ap mete pòm de tè, l ap mete zonyon, l ap mete pwawo. E poukwa pa, si l jwenn yon ti, yon ti lay tou, yon ti bagay, ou konprann, pou n mete la. Donk, pou rapèl. m te vle di moun yo, pou ti jaden an fèt, nou itilize sa a ki son aspiratè. Sa a nou itilize l pou n, lè n fin koupe zèb, pou n netwaye espas la. Sa a, se nou fè l pou, nou itilize sa a pou n fè dezèbaj. Nou itilize sa a pou n devire tè a. Nou itilize pèl la. pou n retire tè, nou itilize sa pou n fè twouezon, pou n fè twou pou kè yo, sa pou n retire vivas yo, move zèb ki gwo nèg yo, nou itilize de pikèt pou n mare fisèl, nou itilize yon mato pou n pike pikèt la, nou itilize nivo sa a, e se trè enpòtan pou n nivele. tè a. Nou itilize yon riban metrik pou nou mezire distans de plantasyon e distans tou antre liy. Se trè trè enpòtan. La a, nou gen kawòt. Nou gen kawòt la a. E akote de kawòt, nou gen koujèt. Apre koujèt la, nou genyen, nou gen radi anba a. La a, se yon mant. Son Vivas ke pwopriyetè a, bòs mwen gen la a. La a nou gen pwavon, sa e pwavon de tab, e se konkonb, sa e konkonb de tab. La a nou gen berejèn. E pwopriyetè a di l met berejèn nan bò kote konkonb nan. Paske medam yo, li di medam yo renmen 2 bagay sa yo e vwazen yo ye, berejèn ak konkonb. Bon, moun k ap gade videyo a. Sitou medam yo na dim poukisal di sa m pa konnen. La nou gon bon tomat la. La nou gen pwavon, sa e pwavon wouj la. Wè, la nou gon pwavon vè. La nou gon jon, la n gen wouj ankò. Donk apre sa nou itilize nou itilize yon gan Pou men n pa twò sal, nou itilize kòbèlann sa a pou n wouze. Nou gen dlo pou n wouze. Ki sa ankò? Epi tè nwa. Apre tè nwa a, nou genyen konpòs. Donk m panse se tout sa yo. Pou rapèl, n ap di moun k ap gade videyo a. Fanago baz yo, lè wap fè ti jaden lakou, premye etap la se netwaye l, sa vle di ou retire tout sa nou te ka rele moso twal, plastik, tòl, wòch, blòk, tout sak pa degradab oubyen sak pa degrade rapid, sa vle di si w jwenn yon bout rasin, moso bwa retire l. Dezyèmman ou fè dezèbaj, lè wap fè dezèbaj ou koupe. Move zèb anndan, m'en koupe ozalantou tou. Se li k pral fè ke si gen yon ensèk ki la, li pa oblije ka soti byen fasil pou l vin atake jaden w. Donk, ou itilize, e sa k fè nou netwaye ozalantou menm jan n netwaye anndan. Lè n fin fè netwayaj la, nou vire tè a. E tankou se yon traktè w te gen, ou vire tè a, pase tè a, li te fè anpil tan, li te rete la, li pa t. an aktivite, ou revire tè ou, lè sa a, tè a vin pi mou, li vin pi soup, e drenaj la ka fèt pi byen, lè ap antre anndan tè a. Ou fin vire tè ou, si ou gen tè nwa, ou melanje tè a. Lè ou fin melanje tè sa a, si ou gen konpòs, ou mete konpòs sou tout tè a. Lè ou fin met konpòs, ou nivele. Pou nivle w bezwen pikèt, ou bezwen fisèl, ou bezwen yon nivo. Yn fwa ke w fin nivle, apre sa ou konnen ou retire fisèl, ou wouze tè w, lè w fin wouze, ou pran mezi distans de plantasyon, epi ou plante, pou w plante sou liy ou mare fisèl ou, epi ou plante. Depi w fin plante, ou wouze. E lè w fin wouze, chak maten, chak aprè midi, depi lapli pa tonbe, fòk ou toujou wouze jaden w, e pou w fè yon bagay ki rele monitorin, ou mache nan jaden an pou w wè si pa gen kèk ensèk k ap ba w pwoblèm. Le pli souvan ou fè monitorin nan maten avan w wouze, ou fè l aprè midi avan w wouze. Si gen ensèk, pou w ka aplike ensektisid oubyen pestisid. Si w gen ensèk k ap ba w pwoblèm, ou just di m ki ensèk k ap ba w pwoblèm, m ap di w men kisa pou w fè pou ka fè ensektisid natirèl. Donk sa a m ap bay li nan pwochen videyo kote m pral fè ensektisid natirèl. Donk se moman pou m remèsye ou, ou menm ki t ap gade tout videyo a. Si w abone deja ak chanèl Agro Baz la, aktive ti klòch notifikasyon an. Men si w potko abone se moman pou w abone, like, pataje, kòmante. Donk modèl de videyo sa yo n ap toujou jwenn yo sou chanèl Agrobaz la. Fanatik sa depi lè l te gade videyo Miss Rosale te di nenpòt lè m vin Kanada pou ete pou m vin ede l fè yon ti jaden lakou. Donk se sa m te vin fè la, nou ka wè yon bèl ti jaden lakou ki fèt nan lakou misye. Donk, Agobaz tou anonse w nan mwa k ap vini an l ap ann Afrik tou. Li pral wè zansèt yo. Li pral rankontre ak zansèt yo. Lè n sot ann Afrik, m pa konnen èske n ap Kanada ankò, èske se Ayiti, èske se Repiblik Dominikèn. Men, toujou rete konekte ak Agobaz, gen anpil lòt bèl videyo k ap vini.